11 ans ou 13 ans ou bagay konsa m pa konn sak rele leve a 7 heures du matin rantre a 3 heures aprè midi rantre soti a 11 heures rantre a m gen lontan m pa konn bagay paske m gen lontan m pa travay men ti ajatik m pral baw m pral baw gwo konsèy e si w vle tande l tande l si w pa vle tande l tou pa tande l son miltimilyonè k pase kote w jodi a la k pral baw konsèy la. Ou tande sa m di w? Se yon miltimilyonè an byen, an kach, ok? Se yon miltimilyonè an byen, an kach, ou konprann, an asèt, an tout bagay ki pral ba w konsèy sa. Ou se yon nèg, ou sipè entelijan. Men m pa bezwen, m pa bezwen anpil tan pou m ka, pou m ka kanalize yon nèg. Pou m di w men ki kote nèg la ye, men ki kote nèg la pa ye. Si w vle tande, cheri. So, ou se yon nèg, ou sipè entelijan. Men antouraj ou antouraj ou ki sanble pa bon. E si ou ta nan ou ta nan baz se ou ki pi entelijan pa ret nan baz sa paske ou pa gen anyen ou ka aprann. Pa gen lòt moun ki ka aprann ou anyen. M serye! Lè m ap ranse, je ranse. Lè m ap bay bon konsèy, m ap bay bon konsèy. E pa show off, e pa beef, se pa bagay. Se konsèy m ap ba w. So, ou ipè entelijan. E game ou, ou konn game ou byen. E pa gen moun entènèt ki t ap janm ka dekouvri sa w fè a la. Se paske game sa w jwe kou wou a, pou mwen menm, se yon sòt de game yon timoun 3 zan li ye. Paske an 2023, yon nèg ki di w ke l nan biznis, m pa kwè w nan. Soso w te entelijan ou tap janm pran chans pou al kanpe devan biznis yon moun pou ap fè video pou ap moutre moun ke biznis se pou ou pandan ke wap kite non parèt wap kite nimewo telefòn biznis lan parèt so m twouve sa sa trè kreten men kanmenm lè yon moun pa konn kiyès k anfas li lè yon moun pa konn kiyès k anfas li ou pran chans mwen menm wè mwen menm a nenpòt ekip ke map jwe m antrene menm jan se a Brezil ke m tap jwe menm jan se a Ajantin. ok e se ameriken m ye menm lè se ayiti m pral nan gè swiv sa pou wè m pa sonje kilè pil blan yo t al ayiti la lè ameriken te voye yo wè tout nèg te rantre ak gwo zam gwo cha de gè gwo tout bagay pandan yo konn ayiti pa gen lame yo konn ayiti pa gen lame yo konn ayiti son ti peyi li ye yo konn ayiti pa ka goumen depi se nan lagè ameriken pral lè l al ak tout zam li l al ak tout cha de gè l al ak misil li l al ak grenad li l al ak tout bagay. Paske ameriken pa janm pran ti ekip pou ti ekip. Chak ekip ke lap mete, chak ekip ke lan fas li, li kanpe devan an fas ekip la, kom si se se devan la Russie li prale, kom si se devan la Chine, kom si se se devan la France, kom si se devan l'Angleterre. Sa son gwo konsey m baw la, ou minimize jwè k an fas ou. E lè w minimize yon jwè k an fas ou, ou pèdi rapid. Paske, fòs ou, ou pa pran san w pou reflechi, ou pa pran san w pou panse, ou di a, se se entènèt, se yon ti stupid, ok, se yon show off, m pral jis lage. Pa fè bagay konsa. M ba w konsèy zanmi, m ba w konsèy ayisyen. Men ou son nèg ou trè entelijan. Pandan ke map gade ou de lwen nan ti tan sa a al reflechi sou valè w. Ok cheri avyon avyon m ap bòd la fòk fòm antre al reflechi al reflechi sou valè w ok m pa konn nèg ki nan baz ansanm avè w m pa konn nèg w ap fonksyone ansanm avè yo men retounen nan baz ou gade pou wè si se ou k pi entelijan. Pa ret nan baz sa. Ok paske lè w se yon nèg ki pi entelijan nan yon baz pa gen moun ki ka ba w konsèy o kontrè tout moun ap pran konsèy nan men w men alafen ou menm ou pap jwenn anyen sèvo w pap fonksyone may ou pap fonksyone Paske ou pa gen moun ki ka ba w yon ide, ou pa gen moun ki ka fè yon kou devan w pou w di kèk kou sa byen fèt, ban m al eseye fè l menm jan. Se menm jan yon elèv ki fò lekòl, si nan gwoup detid ou ye a, se ou k pi fò, se ou k ap fè matematik, se ou k ap fè fizik, se ou k ap fè chimi, ou pa janm gen yon moun, menm si w ta fè yon erè, pou moun nan ta vini pou l ta di w ke, monchè, se yon erè w fè la a wi. Se pa konsa pou te fèl non men kòman pou ta fèl? Ou retire tèt ou nan baz sa. Sou non baz, se ou maten midi swa kap achte alkòl ba nèg, kap achte manje ba nèg, pa gon nèg ki janm on jou foure men nan pòch li poul achte on al, poul achte on manje pou la, retire tèt ou nan baz sa. Ti aziatik, ou entelijan anpil. Men, konsèy kem ka ba ou frèm, bay show off la on ti tan pou reflechi sou tèt ou. Paske m santi gen bagay ki pi grav ke ou ka fè menm. Ou konprann? Paske sèn ou yo byen prezante, ou chita anndan yon machin, ou montre 2 kle, ok, ou montre yon kle Mercedes, ou montre yon kle Audi. Sa gen tan di, si w nan Audi sa a, granm maten sa a, Mercedes la menm, si w al monte ladann, se pi anraje menm, paske granm maten sa a, si yon nèg ap pran lari, se a machin ki mwens kòb la, w ap pran lari. Ok? Bèl game. Ou just byen kòmanse. Trè byen kòmanse. Ou antre ankò, ou vire kamera w, ou di sa a se biznis ou li. Sa son lòt bèl game ankò. Paske w al kanpe menm yon bèl kote, kote top la make, otomatikman ou fè sa, ou voye yon mesaj, ou jwe yon jeu psikolojik nan tèt moun ki sòt, ou konprann, nan tèt moun ki sòt ki pa vwayaje, ok. Paske, ban m di w yon bagay, Moun, lè yon moun sòt, sa pa vle di se lekòl moun nan va ale, men lè w pa vwayaje gen yon pakèt bagay ke w pa konnen, paske mwen menm m te sòt tou lè m te ann Ayiti, m te mèt te doktè, w te enjenyè, w te avoka, depi yon tèren pa tèren w, ou sòt ladan l. Pran yon doktè la, ba l, ba l yon, ba l, ba l, ba l yon liv de dwa, w ap wè se tenten l ap voye. Sa vle di li sòt, se pa tèren l ke l konnen. Ou tande m byen cheri? Se pa diskisyon, men se may m ap ba ou paske. M wè w ka rive kote w vle a. Paske reve pa gratis. Reve se gratis li ye. Kontinye reve frè m. Men yon lòt bagay ankò. Top la. Tout moun konn se top son nou. Ou vwe yon jwe psikolojik. Lè mwen gad kòmantè yo. M wè gen tan gen moun k ap di a. Gade yon chè biznis sa. Gade yon gwo biznis misye gen la. Gad kòb misye ap fè, gade bagay. Epi ou ou fon kou entelijan ankò, ou di moun, ou pa di moun vi ou, ou pa di moun tout sa kap pase nan lavi ou. Sa son bèl kou ki di ke ou gon pakèt bagay ki ki souzantandi ke Moun yo wè sou entènèt la se pa tout moun nan sa sa son bèl kou ankò ok men moun yo bliye nèg yo show off tankouw menn si moun te konn kaka nan prezans moun menn ou tap kaka ou tap desann figouw devan tout moun pou wap montre moun wap kaka sa son lòt pwen men tout bagay sa yo fòk son pwofesè tankouw tjou pou li pou wèl se bon se bon pwofesè k ekri liv deja tankouw tjou pou li Ou konprann? Se pou yon pwofesè k ekri liv tankou Tou pou li deja k, ou konprann, ki pou ap wè bagay sa yo. Pa gen moun k ap wè yo, men pa fè game sa yo a Janmsotba paske tout liv w ap li yo, m m ekri yo e lè m mete yo deyò, lè m mete yo deyò se lè m pa bezwen yo ankò paske m gentan nan lòt pi gwo liv, m jis mete yo deyò pou pou ti jwè tankou w ka li ladan yo pou yo pou yo ka bagay pou m pou m ka wè chak gen ti kou yo fè. Lòt bagay ankò, ou rive anndan an, ou fè yon bagay ki trè entelijan, Ou rive anndan an, ou kòmanse ap salye tout moun. La ankò, ou, s on mesaj ke w voye bay moun, kèt, plas sa a s on plas misye ladan l toutan, gade kòman moun yo konn misye, gad misye ap rantre anndan an, ga gade moun yo k konnen misye, sa sa se biznis misye vre. Bèl bagay. Ou, ou ap byen jwe jis jiskaprezan. Yon lòt bagay ankò, ou vire dèyè a pou al montre paking, epi nan pandan w ap montre paking nan, ou di sa a se pou vip li. Sa pa sanble yon paking vip frè m. Paske paking vip li ta gen yon kote l kòmanse, gen yon kote l li fini. Lè w ap gade dèyè a, ou wè se yon ale, se pou bilding nan tout paking sa ye. Men bèl jwèt toujou. So, jan m di w la frè m, e ayisyen nou ye menn. Chak grenn ayisyen m wè, paske chak tan m rive se yon grenn ayisyen tankou w. Sa banm reflechi pou m di ke chak Ayisyen se yon jeni. Se yon jeni ou ye si w ka fè kou sa yo. Ou konprann? Si w ka fè kou a jan w fè l la la a, jan w fè kou a la, jan w eksplike bagay yo byen, jan w demontre bagay yo, se paske se yon jeni ou ye. Ou konprann? Men se jis pwofesè a, ki se yon pi gran pwofesè ke jeni an, ki ka li bagay yo poun poun alalè. E m pral di w yon lòt bagay ankò. Lè wap fè yon video wap adrese m avèl. Pran sanw fèl, repasel, repasel ankò ba yon moun lil, ba yon lòt moun lil paske mwen menm chak grenn mo k sot nan bouch yon moun m pran tanm poum etidyel. Se premye fwa map ba ou la. Chak grenn mo ki sot nan bouch yon moun kit se de lwen, kit se de prè m pran sanm, m pran tanm poum etidyel, poum analizel. Ok sa vle di otomatikman cheri m kontan ou gen biznis sa wi adyatik. Adya cheri Adya cheri m kontan ou gen bèl biznis sa wi. Mwen met lò nan je m pou m al monte avyon m al nan peyi m tande papa. Kot paspò m kot paspò m. M ap jis foure men anndan malèt mwen sak sòti al sòti. Kot paspò m map jus bagay konsa pa pa enterese m map jus foure menm oh oh tou de sòti banm gade m wè kiyès map pati jodia LA lage oh.